Blan gentan pa nan Alix la san pou san ankò. Tèt chaje. Dayè se yo menm ki mande misye pou l rankontre avèk aktè politik yo. Bon.
E pa gen okenn minis nan gouvènman ki la a ke blan pa rankontre avèk yo. E pèsonn minis pa ta ka pran le dwa pou kreye yon majorite Nan figi blan si blan pat ladann. Bonjour Joel cher ministre se yon plezi pou nou resevwa w. Bonjou Fouco bonjou Prevwa bonjou Milton m kontan maten pou m avèk nou Fouco gwo benediksyon minis la voye sou mwen depi kèlke tan Map pranl se pou baw mwenl. Se la ankò m estime ke w gentan gen vwa minis la wi Joel, vwa gra maten an, donk sa se vwa otorite, vwa chèf kap pale la.
Humm m tap swiv yon kou yèswa nan maten epi bon tè a

nan yon lèt oubyen yon dokiman ke ILCC mete deyò epi yo mande ak tout ansyen fonksyonè leta yo pou kapab vin fè deklarasyon definitiv oubyen deklarasyon de patrimwàn sòtan yo. Nouvèl sa a li bay anpil pwoblèm nan klas politik lan puiske yo kwè ke Se pou la premyè fwa ULCC ta pran desizyon sa a. E gen yon moun ki gade l se yon ak politik, pa egzanp mwen menm, m gade l se yon ak politik pandan m ap fè yon salitasyon oubyen m ap bay yon salitasyon espesyal a direktè jeneral ULCC an, Hans, ki se yon jèn ki konpetan, k ap fè yon travay kolosal. E moun pa ka met an dout kapasite l pou l pwodui de rapò, menm si lajistis sètèn fwa swa pa fè swivi oubyen dòk ale nan lòt liy avèk rapò a. Sepandan, li enpòtan pou ke nou gade desizyon yo se yon ak politik paske peryòd sa a, tout desizyon k ap pran ke nan lajistis oubyen ke pou peyi an, li fè plezi a yon gwoup politik. E jodi an se 9 moun ki te nan pouvwa ki pa t, ki deyò kounye an, e gen 5 nan yo ki t anfas premye minis lan, gen 3 nan yo ki gen yon rapò ULCC sou do yo, gen yon minis ki gen yon rapò ULCC sou do l. Donk, si se pou lapremyè fwa ULCC ekri epi mande pou kapab pou moun yo vin fè deklarasyon sòtan yo, yon moun ki gen yon apwòch politik ki di se paske mesye CPT yo anfas te anfas Ariztide Fils-Aimé, donk tout moun ap gen rezon. Fouco ba baw egzanp trè klè. Lè lèw vin fè deklarasyon de patrimwàn sòtan, gon bagay li di w o depa. Li di w ou sipoze te fè deklarasyon de patrimwàn antran. Se ta kòm kwa ke Fouco jodi an vin okipe yon pòs kòm minis ou kòm prezidan, li di mwen antre sou kanè m, mwen gen 15 dola. Mwen gen yon kay, yon machin. Mwen gen 3 biznis. ULCC, lè l gen sa yo kòm deklarasyon de patrimwàn antran, li gen pou obligasyon mete yo an piblik. E pa kòmsi li gen yo, l kenbe yo. Se Li pran l, li ekspoze l o piblik pou di men kisa moun ki vin okipe pòs leta sa genyen. Poukisa? Se paske lè l ap kite gouvènman an oubyen lè l ap kite pòs la, l ap vin fè yon deklarasyon de patrimwàn sòtan. Si l te genyen 300 dola, li fè twazan nan pòs la, yo pa ka wè l genyen 15 milyon dola ameriken paske salè l pa pèmèt li sa. Men mentnan, Tout la demach ULCC a bon, men kote demach ULCC a pral kòmanse difisil, se apati de moman Fouco ke li fèt pou la premyè fwa e l fèt san yo pa t egzije mesye yo oubyen san pa t gen tou tout mesye yo te gen deklarasyon de patrimwàn dantre. Ey vi ap degaje pou yo bay Fim n ap long la Calixte Fim n ap long Konba p ap piti. Bon, mwen menm panse ke M gen dwa kwè, li. koma te kab rive, koma te kab rive avèk Alix, ou wè gon lwa depi sou tan lakoloni pase tonbe sou Desalin l ap rale li frape nan figi politisyen yo paw! Y ap sezi.
Wi. Men, men youn nan tradisyon peyi a genyen, pou m fèmen kl e sijè sa a Fouco, youn nan tradisyon peyi a genyen, e mwen panse Lè w se lè w nèg, ou sonje m t ap esplike sa dènyèman avèk nou la. Mwen di mwen te mwen m pè yon sèl bagay pou Alix. Lò m answa, sitou pou lè l gen twòp konfyans, li pral abize konfyans lan. Sètadi lè nèg la twò an konf twò konfyan, gen de desizyon ke l pral pran, l ap panse l se mèt peyi e sa pral mete nou sou yon lòt liy ki pa liy ke n te dwe ale a. Menm jan avèk Ari. Egzat, egzat, egzat. Sa vle di, jodi an la m panse ULCC ka toujou ap fè travay li, men Alix dwe ap fè travay li. Men fò Alix pa janm bliye Ayisyen ap tann sekirite nan men l. Donk se 14 novanm 2024 jodi an jiska 2026 nou poko gen sekirite a totalman, gen yon pakèt ti bagay k ap fèt. Men sa ki enterese Ayisyen se sekirite dabò. Donk se pa vin fè de bagay pou montre ke li se pèsekisyon. Pa egzanp, moman yo mete avi de rechèch yo dèyè moun yo, gen de moun vrèman ou konnen k nan ti bagay, ou konnen k konn nan ti bagay deja. Men gen de gen de avi de rechèch li mtwou ou k se se purman politik. Se de moun ki t ap goumen an fas ou paske klas politik ou a. M panse nou pa pral la. M ap konkli sou sa. Si gen malè Louis Gérald Gilles, lòt nèg sa yo, a. Kle nan ULCC an sa pa rete yo sa son enfòmasyon m bay 3 nèg ULCC yo yap arete yo donk mesye sa yo kounya m pa konn ki chwa yap fè eske yap fèl pa telefòn eske yap fè avoka yo al fèl pou yo eske lalwa pèmèt yo fè sa non men depi ale yap tou fon ti kenbe yo pou dosye bnc a pou konnen dekwa Il saj. Bon, e mèt, nan sa ki gen anwe avèk enfòmasyon, Fouco, enfòmasyon yo, yo, yo plizoumwen genyen, yo evolye sou le plan sekirite a, jan ke nou konnen yo, Lapolis Nasyonal Dayiti, jodi an, e ap fè, e ap pran yon pakèt desizyon, e gen yon seri de operasyon ki pran, ki ap mennen pou fasilite pwoblèm nan li rezoud reyèlman byen ke donk lè w pale avèk otorite yo di w youn nan bagay ki pi enpòtan pou yo jodi an se pou ale nan fyèf gang yo sou le plan sekiritè lapolis lanse yon seri doperasyon ki rele operasyon san kanpe men fouko ta sanble anbasad amerikèn raple ak lapolis yon seri de chèf de gang se anvi yo bezwen yo kidonk se pou nèg yo sispann lage dwòn totalman sou chèf bandi yo. Alò yo avanse yon tèz ki enpòtan ke m aksepte ak yo menm, m pa konnen Prevost gen dwa pa dakò oubyen Bliton oubyen ou menm, gen de moun ou wè k ap fòse, k ap aplodi lage dronn sou chèf de gang yo, se pou verite pa pran lari wi. Si w pa pran moun nan tou vivan.
Sa bon, sa w di a enpòtan.
Li tap pi bon, men anpil fwa moun ou tande kap lage do nan li menm li te gen relasyon ansanm avèl li pa vle di sa. Oh ou konprann vit. Ah m fini wi, ou konprann vit. Nou konn sa trè byen. E nan kesyon e politik la menm, kòman kesyon lakou kasasyon ye, ou konnen fòn mande pou yo e m. Oh non, Mesye sa yo yo absan yo absan yo pèdi yo pèdi yo pa gen chans pou yo pran pouvwa a e jodi an yo nan yon lojik de negosyasyon avèk Alix Difizime e m kwè gen dyalòg ki te kòmanse depi yè selon sa m wè dan laprès. li ap pale nèg yo yo pale avèk Claude Joseph, Moïse Jean Charles, Moïse Jean Charles mande ak Alix pou l pran responsabilite l, li pa gen pou l vin fè prezidans Ariel la pou lap pou lap dirije pou kò l fè sa l vle, misye mande pou yo ke retounen a lòd repiblikèn donk. Dans le cas contraire pitit Dessalines ap repran lari an pou omwen montre ke peyi an donk li pa ka rete nan men Arly Didier Fils-Aimé sèlman. Alò m pran la a deklarasyon Moïse Jean Charles e selon apwòch misye Alix pa ka kenbe. Claude Joseph li menm se gen anpil negosyasyon e ta sanble nan tout moun k ap negosye yo chak nèg ap mande yon ministè Chak nèg mande yon ti ministè, chak nèg mande yon ti yon ti direksyon jeneral. Donk an atandan, se sa k ap pase nan klas politik la. Poko gen opozisyon reyèlman ki ki ki kreye, mizapa ke mesye yo ki te rele tèt yo opozisyon pliryèl ki yo menm gen envitasyon pou y al rankontre avèk Alexis Zefizeme tou. Donk s on klas politik ki chita. Men nouvèl m ap ba nou, Alix te konprann bagay la t ap pi fasil pou li avèk konsèy dè minis yo. Gen yon dekrè, m kwè, ki sòti an 2024 ki gen yon atik ladan l 28 pwen 1. Dekrè, dekrè sa a bay a Konsèy dè Minis lan lè prerogativ de la prezidans. Sètadi, nèg sa yo, Alexis et Fils Aimé ka pran yon desizyon, si gen 10 minis, gen 6 minis ki di non desizyon an p ap pase, desizyon an pa ka pase. E, anndan Konsèy dè Minis lan jodi an la, deja gen 2 blòk, gon blòk majoritè, gon blòk minoritè. Si n vle, n a konprann. Bonswa tout moun. M te gen kesyon pou Talè Joel talè. Li la Fouco? Wi. E, Joel nou wè gon jwèt mèt dam k ap jwe, m ap atire atansyon sou sa epi w a di m sa w panse. Sèke nou wè dan zen premye tan, Entènasyonal la te nan Ariel humm lè Ariel sou wout poul tonbe entènasyonal la rale kòl humm kounya lap chita yon pakèt bann politisyen e ki pral ba nou e kòmsi 9 prezidan nan peyi an pandan 9 prezidan sa yo nan tèt peyi an jorèl humm yap banbile yap banboche epil pral vin avèk yon premye minis li met anfas nèg yo. Kounye a rap li retire kòl nan CPT li nan premye minis. Kounye a Jorel pou m rive kote map rive a. Jodi an premye minis lan li gen tout pouvwa l nan men l. Jan moun yo di an li genlè se wa. Kounye a l paka pral pran ekskiz CPT te konn kanpe anfas li pou l fè de seri de travay. A di misye gen plen pouvwa pou l retabli lòd, sekirite e fè eleksyon nan peyi an Jorel. Kounye a si misye pa ta reyisi sa yo ou konnen lè l tan pou n koupe fache a ni sektè prive a, ni klas politik yo e ni entènasyonal la?
Kisa w panse de sa?
Evidaman.
Evidaman. Alò youn nan bagay ke m pral ba w kòm enfòmasyon, blan an gentan pa nan Alix la san pou san ankò. Tèt chaje. E dayè se yo menm ki mande misye pou l rankontre avèk aktè politik yo. Pa gen okenn minis nan gouvènman ki la ke blan pa rankontre avèk yo.